Acerola, ke tout moun konnen sou non Seriz, men ki pote diferant non tankou Cerise de Barbade, Cerise des Antilles, Cerise de Sen Domeng ou Acerola nan sèten peyi frankofòn e ispanofòn. Se yon plant ki gen orijin ni nan Amerik Santral. Li pwopaje nan Antiy yo paske li adapte li byen ak klima twopikal la. Se yon fui ki rich an vitamin C. Vitamin C ke nou tout konnen. ki vrèman bon pou kò nou. Li ranfòse sistèm defans ki gen nan kò a ansanm avèk anpil lòt byenfè ankò. Done statistik ki gen sou pwodiksyon seriz ann Ayiti vrèman ra. Gen yon rechèch Fakilte Agwonomi e Medsin Veterinè de Linivèsite Deta Dayiti te fè nan lane 2008, komin ki fè plis seriz nan peyi a se Leyogàn ak Gran Gwav. Se sa k fè kantite seriz n ap pwodui pa reponn ase ak demand lokal la. Poutan, kilti seriz la pa mande anpil egzijans paske se yon pyebwa ki adapte l trè byen ak klima sèch la. Nou pral rankontre Larsen Joseph, yon jèn ki gen sèlman 25 lane, ki pral rakonte nou avantaj ak enkonvenyan ki gen nan pwodiksyon seriz. Avantaj ki gen nan kilti seriz lan se ke ou kapab sèlman kilti seriz lan pou plis donn. Gen dwa se lapli w ap tann, men si se lapli w ap tann, ou gen dwa jwenn mwens rekòl. Pou avantaj, m mèt di gen anpil bagay ke m fè ladan l. Pa egzanp, tankou e mèt di m achte bèt ladann e gen plizyè lòt pwofe m fè lòt biznis se gras avèk cerisier ke m fè yo se avèk gras avèk ekonomi ke m fè ke m sanble tou epi tou m arive fè yo bon anviwon 14 a 15 mil dola anviwon 14 a 15 mil dola ou kapab rekòlte nan nan nan cerise la 75 mil goud tout benefis lan nèt paske. e mwen pran travayè pou travay ansanm avèk mwen e jounen yo mèt di se 500 goud plis manje m konn ba yo. Pou enkonvenyan nan series la se sèlman lòske ou pa ka travèse avèk machandiz la. Vu jan aktyèlman e sikilasyon nan peyi a vin difisil fas avèk bandi ki vin kòmsi bloke wout yo se sèl enkonvenyan sa kapab vin avèk tou series la pa kòmsi sipòtan se pa yon bagay ki ka fè yon jou, de jou kòm si pou pou l rete. Depi fò otomatikman ke li keyi oblije tou al vann li. Se kòm si enkonvenyan sa m ka di ou kapab jwenn pi fasil. Men apre sa, se lajan kach. Se menm plan seriz yo, petèt se gen dwa yon zanmi w, yon moun ou, yon pwòch ou ki va fè w kado kèk plan seriz epi ou va rive plante seriz lan men ou pa, m pa, mwen menm sitou seriz sa yo, m pa achte plan. M pa achte plan seriz pou m plante seriz. Epi sèlman apre sa. Yo vin grandi apre dezan, paske seriz la se dezan li pran pou l pou l donnen, m mèt di. Bon, anviwon desan pye seriz. M ta renmen di tout jèn ke agrikilti an se youn, sitou plantasyon seriz lan se youn nan pi bon bagay aleogàn tou nou fè e ki gen anpil randman ladan l. Men pou lemoman, E vi a avèk kondisyon peyi a, si ou antre ladan l ou gendwa wè li s on gachi paske menm mwen menm mwen sibi lè konsekans paske aktyèlman mwen nètman dekouraje pa rapò de sa k ap rive a men si on jèn ta lanse l nan agrikilti m panse se youn nan meyè opsyon ki te kapab chwazi. Kesyon map poze leta ki plan l genyen pou l etabli sekirite nan peyi dayiti paske de jou an jou bagay yo ap vin pi difisil bon bref map fini video a la si w renmen kontni map pwopoze yo pa ezite abòne pataje kite yon kòmantè pou di nou sa w panse.